politik. Jovenel ale jodi, nan yon semèn, 2 semèn, ta dwe ap gen sekirite. Men jodi a, si te gen otorite jistis nan peyi m, si komisè gouvènman yo tap nan peyi m, t ap fè travay yo, yo t ap rele moun sa yo pou yo poze kesyon. Yo t ap rele moun sa yo pou yo poze kesyon, kòman fè gen ensekirite sa, paske men sa w te pwomèt a la nasyon. Pou w te pwomèt sa a la nasyon, enplisiteman, Te sanble ensekirite ki te genyen an se ou ki t ap fè l. Ki fè w ke w konnen nan yon semèn, nan de semèn, depi Jovenel ale, w ap, peyi a ap gen sekirite. Men nou pa wè sekirite a. Andre Michel ap di w se yon diskou. Stivèn Benwa ap di w a se yon pawòl, se yon moman politik. Se sa y ap di w wi konseye. Bon, gade, m pa konnen kòm jounalis èske se vre. Ou pa fè sa non Val.
M pa konnen kòm jounalis èske se vre. Kounye a ou fè referans avèk mèt Andre Michel. Ou ta di nèg a sou mèt la.

te efektivman te di pèp la pap fete. Men pèp la kote l te ye an, pèp la pat la. Paske se Remy Martin ki tap bwè, se de bagay serye, ou pa tande pou konbyen kòb yo te konsome, mil konbyen dola ameriken. Bon se pèp la ki pat la. Sa vle di misye, sa misye te di an m panse l koyeran, pèp la pa nan fèt. Malere ak malerèz. Se malere ak malerèz misye te di. Men misye pat di yon nèg ki pran pouvwa epi ki gen bagay nan men w kwa. Men non, konprann, la nou gen yon pwoblèm. Nou konnen tribinal prèske pa fonksyone. Gen veritab pwoblèm, grèv, patati patata.

Kolbe yo. Non non non non ret la ret la ret la andre michel pou l ta nan fè kòb.
Andre michel ah monchè. Non men konseye tout depite tout moun konnen sdp li. Bon anben misye son pòv liye kounya la misye telman gen pwoblèm lal bwè kleren bon misye sou yo bay misye 2 3 pataswèl vrèman non non mwen gon bagay mpa vle antre ladann gon lojik mal vle antre ladann lojik nou konnen nan peyi sa yo di tout bagay sou moun

De tout manyè, bon, euh.
Men kouman ou sot di la kabann, eske se, y a la lwa de l'ireversibilite, eske se yon prensip d'ireversibilite, sa yo rele kama a, k'ap tounen kont misye, piske ou di li konn nan kraze machin, li konn. Non men misye se li te bay lòd bloke peyi an, boule yon pakèt bagay Dèlma, moun pèdi biznis, ou pa okouran? Mad fanm ansent di moun yo mouri. Andre Michel wi ta gen tout sa sou dol. Adje. Epa lage yo lagel monchè misye te asumel menn lèl te mande pou jèn yo te mete barikad nan konprann pandan jèn yo ap veye yon barikad nan lari epi yo misye al bwè kleren epi misye misye yo bay misye 2 3 patasyèl donk bon gen moun jiska prezan gen moun ki di lapolis ap chèche moun ki ki komèt aksyon an ke yo poko ka jwenn yo. Donk donk vwala, ebyen se sa kesyon an ye wi. Ki kalòt yo te bay misye la? Kalòt chanjman? Ba a sa? Kalòt demokrasi? Bon euh.
Mèt la twò agresi, mèt la nou pa ka konnen. Bon ou ap gade, mwen m pa wè vizaj misye, se sou entènèt la m wè yon kote yo montre m kote do je misye anfle men m wè se yon bagay genlè yo fè se pa konsa bagay la ye. Men yo di figi l fann wi, yo di misye yo grafiye misye. Non misye genlè pran kèk bon ti pataswèl wi. Non misye, pou gwosè ponyèt Mèt Andre Michel sa, pou gwosè tèt Mèt Andre Michel, pou gwosè vant Mèt Andre Michel.

Ke li pran plezi li. Wi non pou l boule la men li pou gen kòb monchè.
E kelkeswa lè a paske sa. Pa di mwen pou rekonèt li non.
Tout moun ki gen kòb ou nan men w boule l. Kòb ou pou ou, ou boule l kote w vle. Donk mèt lan t al boule l sof ke ti pwoblèm nan se ke lè w ap bwè bwè ak kontwòl. Paske si w pa bwè ak kontwòl.

Li gen yon gwo zam nan menn. 2 mil dola ameriken, 3 mil dola ameriken. Alò leta a la, leta a pa ka jwenn moun ki ba l zam nan. An amon e an aval, leta a pa chèche rezoud pwoblèm nan. Menm jenn ti gason y ap itilize pou y al fè kidnape a, fè kidnapin pou yo a, li menm pou kont pa l kòm kidnapè, kòm bandi, li pa an sekirite. Pase pa bliye, li pa gon siy ki make nan fon li se yon kidnapè. Li ka sòti nan lari a tou, byenke anpil k ap fè sa gen pwoblèm pou yo sikile. Men genyen k ap sòti pa blan ki ka sòti nan lari a tou yo kidnape yo tou wi. Kè w pral di kidnapè, kidnape, kidnapè, yo pral antann yo? Se pa vre. Yo pral peye sò a tout osi byen. E sur e sèten, anpil jenn gason, jenn fi k ap fè sa, Se pa sa ke yo ta renmen fè. Paske kant la polis ta mete pou trake yo, ou wè ke yo kouri genk vann tèt yo. Genk rann tèt yo. Paske se pa sa ke l ta vle fè. Men leta a nan peyi l fè ke jodi a. Tèl jenn gason ki kidnapè, Leta a responsab. Tèl jenn fi ki se ajan pou kidnapè, Leta a responsab. Tèl jenn gason k ap fè bandi, Leta a responsab. Men atansyon! E kidnapin o nivo sektè piblik la? De nèg a kòl a vès k ap vòlè lajan pèp la. Se kòmsi ou ransone pèp la wi. Ou pran kòb ki pou ta fè travay pou pèp la, Ou pa kite kòb la fè travay pèp la ou pran kòb pèp la wal regle zafè paw kouman ou rele sa e ou la ou pot titk minis direktè jeneral premye minis prezidan senatè depite majistra kazèk azèk tout sa ke w ta vle konseye tout sa ke w ta vle epi gadon leta ke w gen jounen jodi a nou nan eta de Dekonpozisyon tèl. Nou nan yon eta de pourisman tèl. Nou nan yon eta de putrefaksyon tèl. Ou ta rele minis enteryè a la di l, men tèl pwoblèm Matisan pou l al Matisan. Pou tèt pa l li pa ka al Matisan. Ou ta di minis jistis ak sekirite piblik la. Gen tèl bagay k ap fèt Kwadèboukè pou l al patisipe, li ka difisil pou l al patisipe. Kòman w ta vle Premye minis peyi nou gen dwa ta vle ale Lewogàn la a, li ka li ka nan sitiyasyon pou l pase pito pa Labouldouz. Li gen dwa ka ale, l ap mande l ap mande chèf leta nan lòt leta si l ka pase.

Hein? Basil pa ka pase. Konseye. Non, l ap chèche yon lòt wout.
Konseye. Yon reyinyon Bank Mondyal ki ta pou genyen oubyen oubyen bid ki ta pou di y ap ba yo kòb se la pou yo pase. Ou ta kwè si yo pa t ap pase. Tout chemen mennen a Wòm. Ou ta kwè si yo p ap pase. Konprann? Donk, jodi a, priz de konsyans kolektiv la, Se pou sa ki nan lalwa fè aplike lalwa respekte lalwa. Komisè de gouvènman yo ki se defansè sosyete a ke yo jwe wòl yo e ke politik la pa anmerde yo tout osi byen. Ok? E ke de moun ki te konn ap di ayè sou plan.